Premye moun m te mete nan leta se mèt Deravin avèk Vètilè kòm komisè, sibtiti komisè Grand Rivyè di Nò. Apre yo antre Okap kòm sibtiti ankò. Apre yo vin jij, kounye a m konnen mèt Deravin li nan kou dapèl, men mèt Vètilè li te toujou pi kole avè m. Menm si nou pase katran nou pa janm di bonjou, men misye te kontribye. nan pouse m nan sosyete a. Pou sa w ye a la. Si m te pèdi eleksyon senatoryal la, monchè, m pa t ap rive la a. Se menm jan tou, m p ap ka lage radyo Star FM. Lè m pran desizyon politik yo, se radyo Star FM ki fè moun yo konprann ni. Moun yo pa, se pa fòt moun yo, moun yo pa edike nan kesyon politik. Kounye a yon nèg w ap vini o tete, ou pa vle wè Moy. M pa vle wè Moy, sa k te Moy la? Moy ap regle bagay vant li epi w ap di m pa vle wè Moy, poukisa? Ou pa se bagay manjeman ap regle la, ou pa moy se bagay pos lap jere la, bagay dwan lap regle, bagay direktè jeneral direksyon jeneral lap regle. Ou wè moy ap regle bagay pou peyi la, si non ou pa byen nan tèt ou monchè. Moïse Jean Charles son kout pitit Dessalines misye pa pitit Dessalines misye Jean ou wè depi jodi a la banm di ou wè Jean Charles Moïse Misye mèt chire bagay ki rele pitit Dessalines nan. Misye son on fo pitit, son kout pitit li ye. Pa gen ras Dessalines ki konn misye. Pa gen yon ras Dessalines ki konn Jean Charles Moïse. Pase ou touye Dessalines ankò. Se Jean Charles Moïse wi, chouchou pèp ayisyen an. E sa nou di? Nou di m se lidè karismatik pèp la. Eske kounya a. Lidè ka transfòme an ledè. Eske kounya Jean Charles Moïse kòm chouchou pèp la li ka transfòme an pi gwo blofè pèp la konnen? Nou ka fè peyi a sa mesye. Nap manipile yon sosyete, tout yon pèp, nou gen yon pakèt timoun dèyè w wap manipile yo. Bon kounya kòman jèn sa yo t nan do w la kòman yo gade w kounya? Yo konfòtab. Si yo nan si yo se menm sanwont la yo ka konfòtab vre wi. Wi, ase gen anpil la si si yo sanwont. Yo gen dwa konfòtab, men pa gen ankenn moun kòmsi a vize la ki nan do w ki konfòtab. Paske kòm lidè politik, ou gen yon diskou ou pa kab chanje tanzantan. Kounye a ou di non se sa k politik la, ou menm anonse ou di ke gen yon nèg ki fin nan do w li di w ke monchè ou merite pou w fè yon lekòl politik an Ayiti. Men sa w pral montre moun yo la a? Kote moy li pa nan karikom non. Pam fè tande non depi nou fin fè konferans la tout pòt biro leta yo pral fèmen depi nou fin fè konferans la anpil manm karikom yo va pran note sa map di la a piga yo pwolonje kriz la peyi a goumen yo chache mwayen yo jete premye minis lan. Bon lè mwen ap tande sa, petèt nèg sa yo lè yo pale yo gen kèk bagay yo gen dwa bwè oubyen manje pou yo bliye vit. Men lè yo ap tande, lè w ap retande sa Jean Charles Moïse, kòman w dòmi? Pandan l ap pale la, non non reprezantan l lan gen tan chita nan caricom wi. Lontan lontan. Kounye a misye di li pa ka konprann. Ka, pou caricom an, e se egzakteman sa yo mande nan akò a vre. Tout moun ki la nan akò la, ke m te li deja pou nou, yo sipoze dakò, pou yo dakò pou yon fòs etranjè vini an Ayiti. Se yon obligasyon, se yon kondisyon sine kwa nonn. Ebyen men pitit Desalin nan, misye li touye papa l ankò oubyen gran papa l m pa konn sa l ye pou li a li vin pitit Desalin. Paske misye bliye sa a, Epi kounya se Moise ki pran konsèy la pou li. Son peyi difisil. Tounen nan kò ti John. Nou Moise Jean Charles. M wè l vrèman enposib. Vrèman enposib.
Sa, li tap on krim politik. Li tap on krim politik. Make sa. Tounen l ti John. Wè, Moise Jean Charles deklare, si. li ta voye reprezantan l nan konsèy la. An akseptan rive fòs miltinasyonal yo vin nan peyi a, se t ap yon krim politik. Nèg sa ap pale m la jodi a. Sa, li t ap yon krim politik. Li t ap yon krim politik.
Nan nou p ap. Ti John ou prese ti John tounen ti pati sa pou pèp la tande klè. tounen l pou l di nou pou n gen yon reprezantan nan konsèy lan men avan n vwe wè reprezantan an pou n di ò nou mande nou dakò pou twoup Kenya yo vini nan peyi a nou Moïse Jean Charles m wè l vrèman enposib
sa li ta pou krim politik on krim politik Nerline li ta p ye li ta pou krim politik. Kòman w vle menm sektè ekonomik nan ki nan biznis, leta se regilatè, ou konn yo pran menm sektè ekonomik lan ou mete l nan konsèy. Sa vle di menm moun k ap fè biznis yo, yo pral dirije peyi an ankò. Se yo ki pral mennen peyi an. M wè sa se yon desizyon ireflechi. E sa k fè nou di nou pa dakò pou caricom kreye yon swadizan konsèy.
9 manm e se konsèy sa a ki pral pran desten peyi an avèk ki moun reprezantan Ariel ki sot kraze yon peyi avèk sektè ekonomik lan ki jodi an majinalize tout moun anndan peyi an nèt epi kounye a pou nal pran yon desizyon ò kounye a avèk karikòm e se desizyon karikòm nan ki pral pase wè desizyon sa a li pap kapab antre an aplikasyon e deja konfèransan anonse lakoulè mobilizasyon pral kòmanse nan tout 4 komin.
Tande si, èske kounye a on nèg ka anpeche m di Jean Charles Moïse son blofè? Èske w ka anpeche m di Jean Charles Moïse se youn nan pi gwo abolotcho syèk sa a bay? Èske w ka kòmsi anpeche m di Jean Charles Moïse se youn nan pi gwo magouyè, blofè, ke n poko janm konnen nan politik la an Ayiti? Si w anpeche m di sa, ou pa fin bon moun. Fò ou ta gade otou de ou eske ou fin bon moun? Kòmsi. Pou nèg gen kouraj pou lap pale tout koze sa a, kounye a ou pral jwenn nèg kap defann li kap di oh TT ou konn politik lan, kòman l fonksyone, nou konprann sa m di w, yo aprann ou sa menm an politik lan pou w bay kou anh! Kòmsi mesye On nèg dwat paka fè politik? Kòm si w di m, pou w fè politik la, menm, fò w rantre nan yon sikui, w ap bay mantò isi, bay mantò laba, bay mato, bay kou koken, bay kou mètdam. Kounye a, kiyès ki kanpe an mèt konsèy, se Jan Chal Moyiz? A, mesye! Kiyès ki kanpe an mèt konsèy jodi a, se Jan Chal Moyiz? Mesye, kot, kot santiman nou ye la a? He, byeneme, kote santiman nou ye la a, mesye? Kot mounite nou ye la a? Menm si w renmen nèg la mesye men fò w dakò li fè yon betiz. Kòmsi mesye pou di tout kalite koze sa yo e kòmsi lè w ap pale w bliye kote w ap pale ou bliye tout bagay. Epi kounyela a Jean Charles Moïse lasosyete an mèt konsèy? Si w kwè m antò. Avan yè nan yon emisyon sou Star FM, nèg yo pat konnen non papa, nèg yo pat konnen, e se yon nèg baronne glise m ti entèvyou mòy la papa, epi nèg yo di mesye gad yon vye tete sa mesye, bon e pa fòt mwen, pase tande byen kounya mòy ki tap pale tout koze sa yo li pa nan karikòm, premye nèg la ki parèt an mèt konsèy kap fè elòj zanmi li. Nou konnen m pa janm pale koze m pa konnen mwen menm kote mòy tande sa M salye mesye star FM yo Banm ti kal non pase gwo nèg ki banm ti kal sa e dim nan m poko kwè se ou k pou fè m kwè. Sile renmen zen pase pou papa e tande pou wè tande mòy wi. Machin!
Nèg la gen tout kalite polisye dèyè doul. Mwen m sezi. Misye vin dim avan lale lakay li, li vin lakay mwen poul dim se ata Moise Pande ap banm lim nasyonal lan. M manke kriye. Gon nèg ki di gon nèg ki di Mires vèti lap fè min pou y kriye pa konn sa y gen. Wi misye di li soti nan tèt mòn ranki te pa vre li rantre okap li te jij komisè epi kounye a li vin prezidan tande. Avan sa senatè Moïse yo fè m konpwann lè misye bay demisyon y nan lajistis gon ti djòb li te jwenn pòtoprens yo di se nèg ò yo pa ba li. Mezanmi yo fin ba misye lèt la wi papa. Lèt la gen 5 jou nan menl. Kèlke segond avan misye enstale Ariel Henry di Andre Michel nèg sa se nèg a Moise Jean Charles yo paka bay djòb la. Epi misye ta gen pou l antre okap rapid. Misye di fòl fè plis tan pòtoprens pase li pa konn sa li pral di ni madanm li ni moun okap. Bon! Ariel gentan nan djòb la podyab. Epi jodia ki moun ki pral mete moun nan djòb la? ki pral nome moun se misye ou wè lavi sa kòman m fè kwaze avèk vètilè se te lè m te nan eleksyon yo te voye m nan dezyèm tou epi yo te vle mete m deyò nan eleksyon an alò se depi nan premye tou m te genyen men vètilè avèk mèt deravin de nèg sa yo san lajan defann mwen devan bese ede apre yo di sa pa ka fini. Okap yo voye nou pòtoprens. Epa mank te bave atilani mèt deravin lajan pou yo te peye machin oubyen avyon se gade m gade nèg yo vin pòtoprens pandan nèg yo ap pandan nèg yo ap goumen pou wen yo bay yon blakawout mèt deravin avèk mèt vètilè di la pawòl na pa de koulè kel fè nwè kel fè jou yap pouse franse e se konsa m te genyen nan BCEN tande ou peyi a.

Sa di w wè la, se, se, e sa k fè m di w, Mòy kounya w wè t ap kritike tout bagay yo, ebyen Mòy kounya se, se aranje l ap aranje l pou l pran kontwòl Konsèy la nèt. E Mòy gentan kanpe an mèt Konsèy, an mèt Konsèy! Ou konprann? Ou pa fin fè yon vye erè epi pou w kanpe an mèt zafè non, apa! Ou fin bon e pa ou selman ki tap fè vye rèv nan baz la ou fon vye rèv pasew ale kounye ou kan pan mèt koze mèt bobori apa mòy jodi a tou kan pan mèt konsèy ou wè mòy son ka opa ou wèm di ap di ou le ka lanbèr men ou wè le ka de mòy c'est un deli kaka quand le ka est très delicat c'est un deli kaka il faut prendre du temps pour étudier le cas de mòy. Hein le cas de moi hein le cas de moi Tounen l ankò ti John pou peyi a tande klè. An rekonpans, premye moun te mete nan leta, se mèt Deravin avèk Vètilè kòm komisè, sibtiti komisè Grand Rivyè di Nò. Apre yo antre Okap kòm sibtiti ankò. Apre yo vin jij, kounye a m konnen mèt Deravin li li nan kou dapèl, men mèt Vètilè li te toujou pi cool avè m, menm si nou pase. Katran nou pa janm di bonjou men misye te kontribye nan pouse m nan sosyete a. Pou sa w ye a la. Si m te pèdi eleksyon senatoryal lan, monchè m pa t ap rive la a. Se menm jan tou, m p ap ka lage radyo Star FM. Lè m pran desizyon politik yo, se radyo Star FM ki fè moun yo konprann ni. Moun yo pa, se pa fòt moun yo. Moun yo pa edike nan kesyon politik e lekòl la pa edike moun yo. Ou tande koze? Se nòmal.
Men, kounye a. Gen de pas moun nan bon nan politik ou paka pa remèt li non. Ooh
avan w ale senatè e lè w te kite kote w te ye a tout moun te di l pat plas w e se koulye a yo wè rezon an ban m yon ti aksan grav non paske m te di pèp la yon jou ya konnen poukisa w te fè a nou pale senatè. Gen gen yon monsenyè ki te pale mal avè m, m byen avè l wi, li te pale mal avè m premye jou m koz aksyon politik lan. Epi, ou konn sa k pi tris lan? M te pase konvèsasyon sa a deja. Alò sa k rive? E paske m te antann pou m te pale a Jak aswè a, Jak Sovè Jan, men misye genlè nan yon espas ki gen bri paske m kwè Anie Arlette anba a tou, etsetera, Wideline gen anpil bri m pa ka pale a misye sa k fè. M pat vrèman prepare emisyon pou m te vin pale n sou Moy la nan jwèt medam misye lè Guy Philippe kenbe l nan men nan sak la kap fè koken an misye di l pa rekonèt ventilatè epa li pwopoze moun nan li pa voye moun non li pa gen reprezantan nan konsèy la li pa di pa gen moun poutan kiyès poutan se kounye a finalman misye ap ap esplike e vetiler se li menm bay li konn vetiler e se se dezyèm moun kel bay djob se youn nan premye moun li bay djob. Nèg yo koken yo mètdam. Epi ou wè misye li gon ekip moun kap swiv li, yo akseptel jan li ye a san yo pa panse ak demen peyi a. Paske atansyon banm di n sa, ou ka renmen lidè a men pa renmen ledè a paske sa lap fè yo lèd anpil. Ou ka renmen pèsonaj la Men atansyon! Eske w renmen Ayiti? Si w renmen Ayiti pa ankouraje deriv l ap fè yo. Fò w denonse l. M pa anpeche w renmen Jean-Charles Moïse ou. M pa anpeche w di jiskobou. Men reflechi. Eske nan sans pa w Nan lecture analiz paw ou menm ki gwo analyst nèg k anba live la ou menm ki gwo analyst eske nan analiz paw ou wè lidè w la gen entansyon sove ayiti delivre ayiti oubyen li sèlman bezwen espas poul layite kòl poul fè bèul poul reyisi sou le plan endividyèl.